Lis dokiman ke wap bezwen pou viza elektwonik Brezil. Bon, se de sa ke nou jwenn anpil kesyon dènyeman la, paske twòp kliyan ap poze nou kesyon sa, nou deside reponn an prive, espesyalman pou timoun ki minè yo. Ki otorizasyon, ki tip de otorizasyon ke yo pral bezwen pou ke yo mete sou sistèm nan lè ke sistèm nan libere mwa kap vini an la. Dakò, jan ke nou konnen l ke nou deja mete nou a dispozisyon pou tout moun ki pa ka eseye, ki deja apwouve nan pwogram nou la ki pa ka eseye fè aplikasyon demand viza elektwonik sa, si ke yo bezwen rantre nan premye okazyon pou demand viza elektwonik sa kapab prive m depi kounya nan plis 55 15 99 14 9 21 03. E nap tou diw men ki tip de dokiman wap bezwen e anplis e fè otorizasyon minè a ou menm ki gen timoun ki poko gen 18 ans e wi se sa nou pral pale dirèkteman nan video sa pa bliye ke nan Max Agency nou fè transfè ou kapab rantre an kontak avè nou pou swa transfè nan cam unitransfer minit moncash natcash nou jere tout sa yo nan Max Agency. E ou menm kap gade video sa kelkeswa kote ke wap gade video sa ou kapab toujou abòne avèk paj nou yo paske nou toujou bay enfòmasyon nòmal sou chak paj nou gen yo swa youtube, facebook, tiktok, instagram e tout paj nou yo nou toujou eseye bay enfòmasyon ki kapab ke ou kapab bezwen pi devan menm ke mètnan la ou ke ou pa bezwen men pi devan ke lap bon pou ou. Premye dokiman ke w ap bezwen pou viza elektwonik sa w ap bezwen yon paspò valide e skanerize. Ou sipoze skane paspò a e pou ke w kapab mete l sou sistèm nan. Dezyèm dokiman ke w ap bezwen pou viza elektwonik sa w ap bezwen yon bout foto 5 pa 5 pa 5 e swa kote ke w al fè foto sa w mande pou yo voye yon bout pou ou sou WhatsApp paske l sipoze 5 pa 5 e fon blan. Dakò? E se youn nan dokiman ki vrèman enpòtan paske si foto a pa bon, flou, lè sa a ou deja pap ka e yo pap ba w viza avèk bout foto ki pa bon an. Sonje ke aplikasyon sa w gen yon sèl chans ladan l paske imedyatman ke w gen yon dokiman ou mal voye, lè sa a ou pa gen aksè ankò pou retounen voye dokiman sa ankò. Se rezon sa ki fè ou sipoze bay yon moun ki pwofesyonèl nan sa ki plis pral pran atansyon pou ke l fè sa pou ou.

Epi wap annik pranl mete sou sistèm nan men pito se dokiman ki an pdf la ki sou sistèm Migrantue Web la ou sipoze pran. Se rezon sa ki fè si ke w pa konnen ki tip de dokiman sa ou kapab rantre an kontak avè m map ba w enfòmasyon sou li e ede w retire l dakò. Sa vle di kisa? Si ke w pat nan pwogram nan ou pat apwouve menm si w pran dokiman sa sou Migrantue Web la si l make Intramite se ke la ou deja pap ka jwenn viza sa paske l pa make Defelido. Non senpleman ou sipoze apwouve nan pwogram nan e yo sipoze te nan pwogram nan sa se rezon sa ki fè yon moun ki pat nan pwogram nan pap ka fè aplikasyon sa paske dokiman sa ki soti nan Migranty Web la fòk ou te nan pwogram nan pouki w genyen aksè avèk dokiman sa e anplis dokiman ki pi enpòtan pou moun ki minè yo pou ti moun ki poko gen 18 an yo dokiman sa vrèman enpòtan se yon dokiman se yon otorizasyon paran kote ke wap bezwen fè dokiman sa epi al mete so katolyo sou li imedyatman ke. Ou fin fè dokiman sa ou bezwen al mete so kaltòl yo sou li jis pou ke yo rekonèt dokiman sa reyèlman. Si paran ap viv Ayiti ou kapab toujou mete non paran an nan dokiman sa san pwoblèm. Pa egzanp si manman isi, papa isi ou mete gen gen kote pou mete non manman an gen kote pou mete non papa. Konsa tou si papa Ayiti ou pa gen si papa Ayiti ou pa genyen ou pa genyen aksè a dokiman l depi ou gen non l reyèlman ou ap ka mete l ladan l senpleman w ap di men kote l ap viv. Pou sud 2 paran yo ap viv Ayiti, lè sa moun ki Brezil lan ap mete non non pa l yon nan yon pati ki se reprezantasyon legal, epi non manman is moun ki nan dokiman moun nan, timoun nan, l ap mete l nan nan otorizasyon sa osi jis pou ke non non pa l ki Brezil la nan otorizasyon sa paske se li k ap fè aplikasyon sa pou li. Paske ou konnen yon moun kapab fè l pou pitit pitit li. Li kapab fèl li kapab fèl pou yon madanm wap fi a ayiti epi ou menm ou isyen ou ka pran pitit li menm ke pitit fi a pa pitit ou se ke se rezon sa ki fè non moun brezil la bezwen ladann paske se li ki fè aplikasyon an pou se rezon sa ou menm ki paka fè otorizasyon sa nou mete nou a dispozisyon nan max agency pou ke nou fèl ou kapab rantre an kontak avè nou nap jere otorizasyon sa pou ou san pwoblèm nan max agency e nou pran w frè senpleman pou sa.